E m se premye nèg ki te di nou madanm Jovenel Moïse an Swis. E nou konnen m te bay nan ki wotèl li te ye deja. Li konnen byen. Epòk sa kowonaviris te fèt ap pran pye. Jiskaske m te mande fòk madanm prezidan an fon diskou, li soti an Ewòp, li l sot an Swis, li te e e lafrans, li ta pral an Almay. Men m pa m pa janm konn si l pat al an Almay la m pa men men depi ke l sot nan otèl Laswis la m pa konn ki wout li fè ankò. Pase manzè fè plizyè vwayaj an Ewòp fè pòz se se moute Ewòp al wè zanmi. Men se prepare yo t al prepare kay yo ap moute desann e yo menm yo menm nan sa se se se la yo t al chèche jan on lè yo t al chèche e e kesyon bagay dèmalòg sa jis An Almay, yo jwenn fim yo jis an Almay. Y achte blende yo, m pa konn si se an Almay y achte blende yo egzakteman, men blende yo, yo kòman m dwa di sa, yo mete yo nan avyon depi Lalmay pou vin bay an Ayiti. M pa konn, men m pa konn si se yon fim an Almay ki fè yo. Èske w konprann? Men madanm sa k rele Jovenel Moïse la kòm lè kay ap achte se fanm ki pou konn si kay bon si kay pa bon ta sanble se rezon sa k te fè l chita ap moute ann Ewòp tout mwad desanm sa yo ki moute desann moute desann pase yo konn kòb ta pral yo konn kòb ta pral debloke Tranzaksyon kay la fèt pa Makenson Antoine Mackenson Antoine se ti frè Jean Marc Antoine e Jean Marc Antoine ki se mèt ADECO nan peyi Dayiti. Hein? Misye se mèt ADECO nan peyi Dayiti. Radio BBJ International.
Tout bagay medikal nou wè ki bay yo, misye pran anviwon 1 milya de dola Pou dedwane bagay sa yo. Nèg sa nou tande k rele Antoine sa. Makenson sa a pa jwe non. Ti frè Jean Marc Antoine sa ki ki mèt Adeko sa. Nou menm k Ayiti e nou k konn afè Adeko nou. M pap viv Ayiti m pa konn al achte nan Adeko mwen menm. Non. Se misye. Nou sonje m te di nou ke n pot 18 milyon de dola. Ap achte ma m pa konnen si se Jouthe Joseph ki fè kontak li an Chin kòman paske yo retirel nan men Kiko Sen Remi avèk lòt nonm ki rele Chanpay la mari ti sè Michel Martelly an. an Chin nan. Se pa nèg yo k piti ditou non. Se nan menm kòb sa nèg yo twouve 2 milyon de dola nan 18 milyon an Se nan menm kòb sa nèg yo twouve 2 milyon de dola pou yo pou yo depanse pou yo achte kay sa an Espay. E n ap bay pèp ayisyen kòb sa kan menm, to ou ta n ap remèt li ak lajenès.
Vous écoutez Haïti Toutouni sur Radio BBJ International.
E Jean Marc Antoine sa, son nèg, nèg Monreyal konnen byen. Ay misye te pati alepòk sou dekolaj, misye te ret la sou Sen Michèl la anwo a la a, se an 2006, misye te nan yon biznis kat de kredi tankou fwode kat de kredi moun tankou gen dwa kat de kredi w la depi nèg la, depi l gentan wè ti nimewo k anba l la l fwode l. Ebyen misye, se li k tounen Ayiti la a, al fè tout dezòd sa yo nan larepiblik. Pase isit se sal tap fè deja. Plen yo plen restavèk yo la nan Montréal la la wi. Men Morvan John Colem nou konnenl deja batay sa nap mennen an tout nèg ki pa dwat nap met ou dwat met senti ou nan ta ou tonton.
Vous écoutez Haïti Toutouni sur Radio BBJ Internationale.
Misye pa ka di ke yo pat rale zam sou li an 2006 la nan Sen Michel la la nan bagay kat de kredi moun. yo fè 20 mil, yo fè 30 mil, yo fè 40 mil, yo pa janm travay yon jou epi fwode kat de kredi moun. Kounye a e kounye a kòmanse gen bon sekirite sou kat yo. Men lontan nèg sa yo pa al travay la, chita la, beng kat de kredi bip. Yo wè kat de kredi a vè, yo gentan konn ki nimewo k ladan. Yo wè yo wè kat de kredi a ble, wouj, yo gentan konn ki nimewo l ye. Yo wè l jòn, yo gentan konn ki nimewo l ye. Bann mafia kounye a nal kraze Haiti.
Vous écoutez Haïti Toutouni sur Radio BBJ Internationale.
Msye gen madanm ni l mete nan tèt CFI ak a lè aktyèl. Teza Jacques. Li pran li mete l nan, te, te, li mete l nan tèt CFI, CFI nou konnen ki se sant fasilitasyon devestisman, se ki pèmèt moun lòt bò yo, yo toujou ap di w k ap pèmèt ou bagay, depi w gen kòb, vin envesti lajan w, tout se blofè. Ebyen menm CFI sa, li la pou l di w depi w gon pwojè an Ayiti, vini, y ap ede w, y ap prete w pou envesti, pou ka pou ka pou pwojè w la ka pase. Men manti, s on bagay yo met sou pye, pou zanmi yo, pou patnè yo. Èske w konprann? Fò m fè kèk ti pwen. Lajenès, drapo m la, drapo m dèyè do m. Èske w konprann? Drapo m dèyè do m, drapo m paka pa la. Pavon John Colem ap viv Monreyal. E m panse ke nou t ap viv Ayiti devan zye tout moun. Èske w konprann? M pa yon san fanmi! Menm jan avèk yon seri de moun, ou pa konn manman yo, ou pa konn papa yo, ou pa konn pitit yo, ou pa konn madanm yo, ou pa konn anyen de yo, ou pa konn frè yo, ou pa konn sè yo. E m panse nan lavi, tout moun gen chwa yo. Eskew konprann? Mwen m se nèg m renmen Bondye, men mwen m pa pitit pitit mwen m se pitit papa m ki pat tèlman renmn al legliz vrèman. Yo te toujou ap kale m pou m ale. Eskew konprann? Epi lòt frèm sèm yo menm maten midi swa depi yo poko wè yo devan legliz la yo pa santi yo alèz. Eskew konprann? Mwen menm m t on ti jan ridikil, m t on ti jan pa renmen al legliz m plis anvi al gad match foutbòl. Men frèm yo konn tape m. Jouk lè yo voye zye yo, yo pa jwenn mwen anndan legliz la. Èske nou konprann? Sa vle di tout moun gen chwa pa yo, men sa pa t di ke mwen menm m ta pral kay gangan, sa pa t vle di m ta pral nan masonlòj, sa pa t vle di m te konn al dan danse rara ak moun. Èske nou konprann? Sa pa t janm fèt. Se menm jan an, lè ke ou fèt nan yon fanmi, gen nèg ki ale, yo, yo, gen nèg ki vin pastè, dayè m gen de pastè, e, e bon m gen dwa di kat menm. Ay m gen 2 sè k pastè tou. Èske w konprann? M gen 2 frè k pastè, m gen 2 sè ki pastè, k ap preche pi rèd ke papa m. Èske w konprann? Sa vle di, e chemen pa yo sa. E menm jan tou, tout nèg vin adilt, yo gen chwa pou yo fè, chwa politik yo. M te ka gen yon frè k phtk, sa pa vle di m ta pral enmi avè l pou m touye l pou sa non. Èske nou konprann? M te gen dwa di l, monchè, gen twòp dilè dwòg nan pati sa a, gen twòp kriminèl notwa, gen twòp vòlè la a, retire kò w tonton. Sa pa ka anpeche m zanmi frè m, monchè. Èske nou konprann? Bon, m gen dwa, m gen, bon, bon, mwen menm, m gen frè m, m gen sè m, yo ajanten, mwen, mwen sèlman ki brezilyen nan fanmi. Bon, gen de lè, nou prèske batay nan Dèlma 19 ansanm, e tout moun Dèlma konn sa. Prèske batay! Lè brezil menm arive bat arjantin m bwè diven nèg yo nèg yo fache m fawouche yo bon m pran tout boutèy diven yo te sere pou yo tal fete sou mwen jou dimanch lè konpa amerika m al bwè l a zanmi deyò baryè a m kite nèg yo menm m ap fawouche yo e tout rès nèg yo menm se ajanten ale di nou len respekte lòt nou tèlman len respekte lòt M mèt nan kont avèk on nèg, m konn wè nèg la nan salon lakay mwen, Dèlma 19. M pa ka di l soti paske frè m yo rantre l, kay la pa pou mwen, kay la pa pou yo, kay la e pou papa. Ale di nou gen menm dwa. Nèg yo gon gon pwoblèm a moun, mwen m pran moun mwen m antre lakay la, l nan salon menm kote nou chita n ap manje, epi lòt nèg yo la l pa menm pale avèk lòt nèg yo menm. Ale di nou len respekte lòt e nou len respekte pozisyon lòt, nou len respekte chwa lòt. Tonton. M twouve. M gen gran frè mwen Ayiti ki antreprenè e òm politik, paske l al li patisipe nan eleksyon Akayè kòm depite ke Preval vòlè nan men l deja. Èske w konprann? Jèn gason onèt e pa gen nèg ka vin la a pou di direktè la gon dosye nan lakou Pòtoprens oubyen l konn fè mandyan oubyen l konn mande nèg. Moun pwòp, klin, onèt. Jèn gason edike, pwòp, nan la repiblik modèl pou tout jèn de dèlma se gon dosye de li ekri lan ba la sa yo relo mwen m la m vin la pa gen nèg ka dan yen de frè moun atouraj mwen yo pwòp bon mil fwa klin pase m toujou e sa wi yo di w pou moun e sak moun nan wi. Nèg la manifestasyon m gon frèm kal ka drapo l kal devan anbasad amerikèn kal mande restavèk yo a retire l menm jan Matyas konn fè l misye ale li adrese l devan anbasad la an anglè se menm istorik ou jwenn yon grenn ayisyen kanpe devan yon anbasad ki ba yon diskou an anglè Tout jounalis prezan, radyo tele, radyo ginen, tout lòt radyo, e e televizyon ginen, e e ginen, tout lòt televizyon prezan devan anbasad la, pwononse yon diskou an anglè. Se te istorik lan dènye pou demande a lanbasad amerikèn pou yo pran restavèk yo ak nan tèt palè nasyonal ki se Jovenel Moïse k ap fin vann peyi a, Anpil lòt kowonpi parèy li yo ki nan palè nasyonal, li mande pran restavèk yo al avè l, bay Ayiti yon chans, bay! Fè zansèt nou yo respire byen, bay Théâtre de la Liberté la yon chans. Twòp restavèk nou pran nou met nou met fè tchyoul nou anndan palè nasyonal. Sete le discours de mon grand frère en Haïti. M wè gon seri de nèg ki pran men misye, misye se frè Morvan John Colem k ap travay pou k ap travay ak Moyiz Jan Chal. Moyiz Jan Chal, frè m pa ka travay avè l tonton. Frè m ka finanse Moyiz Jan Chal, men Moyiz Jan Chal pa ka bay nèg sa djòb. E misye ka bay antouraj Moise travay pou yo fonksyone nan peyi a menm jan l abitye fè l pou tout jenn gason pwofesyonèl ki gen nan peyi a ki met lekòl pou edike yo lekòl pwofesyonèl ki met travay pou yo travay ki fè patenarya avèk tout grand òganizasyon yo pou voye dè jèn ki pale anglè epi k chèche kontra nan tout lekòl nan tout peyi dayiti pou voye dè jèn gason jèn fanm hein al travay e sa yo yo abitye fè e pa nèg ki ret sou rezo sosyo kap blablabla blablabla blablabla k pa itil peyi a anyen E pi fò tande kap blablablablabla ou tande e bou se te se kouzen youri latòti se kouzen tout pwoblèm yo se radyo lajenès la yo wè ki pran pye pou kisa m te toujou ap fè ayiti toutouni nan ekout fm sa pat fè nou sa pat ba nou pwoblèm e m abitye vin ak gran dosye Tout pwoblèm yo se a se paske yo wè mouvman sa pa ka vann. Lè yo rele Morvan John Colin, monchè piti ou gen dosye nan men w pou rich, monchè ou gen dosye nan men w pou milyonè sou jwa sa e ou konnen l. M di kòman m pral fè gate lajenès? Di m kòman m pral fè fon koudèy pou m gate lajenès lè w di m gen dosye nan men m pou m rich la? Epou lè w gade w wè yo, yo gentan kont Morvan John Colem pase yo toujou ap di Morvan John Colem gen dosye pou rich e Morvan John Colem pap chèche rich, Morvan John Colem ap chèche byen yon byennèt pou popilasyon an e lap chèche pou l konsyantize yo pou l di vye chwa sal yo te konn fè yo se yo k mete yo la a.
PDG de la radio bat bravo pou la jeunesse. E m mande lajenès bat bravo pou tèt yo e nou nou konpòte nou an mòd pdg nou vin ak dosye k rele dosye gade sa k ap doke wi e denonsyasyon sèlman e denonsyasyon sèlman ok Morvan John Colin m renmn Ayiti si l fè denonsyasyon an ki s on gran pa pou larepiblik ou menm fè rès yo se sa k rele n ap travay pou Ayiti a fè rès yo menm se pa djak djak Morvan John Colin poukwa se li menm ki sib a lè aktyèl de tout a de tout nèg nan peyi dayiti poukisa se lik sib lan paske li atake kote poul atake yo bat bravo pou tèt nou bat bravo pou la jenès. Sur radio BBJ International.
Bon! Nan primati, jan m te toujou fè nou konnen l, te gen yon toro k rele Hugues Joseph. Se Wilson Laleau le corrompu, Wilson Laleau ki kraze peyi a kòm chèf kabinè ti bononm sa ki rele Jovenel Moïse lan e ki te ministr de lekonomi e dè finans e k fè tout pouvwa Michel Martelly an yon ansyen rektè Hein? Ki fè tout pouvwa Michel Martelly an kap kraze kòb Petro Caribe a. Se kòm si li menm menm son nèg yo mete pou sa menm! Èske nou konprann? Yon levye hein ki pou dirije kote machin koripsyon an pou chanje vitès nan machin koripsyon an. Ebyen se misye ki te chwazi sekretè jeneral mete anndan primati Hugues Joseph. Men nou menm Sè dènye tan depi minis Jouthe vini Yves Joseph la ap koupe ap koupe de tan anba pye l. Epi di kou nou menm chinwa yo t ap travay. Pase misye chak moun premye minis la nome. Misye kouri rele prezidan an ooh si w pa veye kò w w ap tonbe wi si w pa veye kò w w ap tonbe wi moun sa a se se moun se moun se moun ki toujou ap pale kont phtk wi fè tripotay pase m toujou di nou nèg sa yo lè yo fin travay nan primati se veye anwo veye anba pran machin yo bing pèlen nasyonal al manje Palè nasyonal al trennen al ranpe m'en mpap janm pa di nou devan lestomak nèg sa yo preske pa gen anyen k ret ankò se pansman yo mete devan lestomak yo tèlman yo ranpe paske nèg sa yo se tyoul yo bliye si manman yo papa yo se siwèl yo te konn vann ak kenèp nan andeyò pou fè edikasyon yo m pa konn wè jèn jèn gason m pa konn wè entèlektyèl sanwont konsa ki gen. Yo plen yo tou, yon pakèt yon pakèt entèlektyèl analfabèt ki genyen sou tout rezo sosyo yo tou wi. Yo san pwojè politik, sèlman pale moun mal. Èske w konprann? Genyen yo, e estil sa yo, tcheke djòb. Te m, ou kwè m pa ta popilè pou m tcheke djòb? Èske w konprann? Non, menm nou p ap tcheke djòb. Sa di. E premye minis lan, mesye Jouthe Joseph, hein? Misye yo retire misye onivo de primature. Hein? Retire misye. Si ou mande m kibò misye ye a lè aktyèl, m pa konnen. Men ou met misye deyò. Men met misye deyò a, se pa yon nèg ki bon kòm sa yo vin fè antre la, Jules Charles Faustin. Jules Charles Faustin an ranpe pi mal ke Hugues Joseph la. Se konseye Jovenel li ye. Hein? E konseye Jovenel anndan palè nasyonal se li ki te di bagay Ceant pran konbe milyon de goud al bay bandi yo. Depi sou de deklarasyon sa misye menm te menm panse ke se li ki tap vin premye minis. Jules Charles Faustin an. Nèg sa yo peyi sa. Yo t se aske se yo menm selman pou yo pran l tankou boutik yo. Sot anndan palè nasyonal tankou konseye Jovenel, moute nan primati, m kwè l se ansyen depite tou wi, moute nan primati kòm sekretè jeneral, apre sa l pral fè sa l konnen la pou l di l ap jete premye minis la pou yo mete moun pa w e premye minis si w pa konn sa e Hervé Denis se li k pral ranplase w la nan moman sa k pral vin la maten midi swa gen reyinyon pou sa kout fil agoch kout fil adwat pou yo ranplase w premye minis. Hugues Joseph si w pa fè l afè k gade w si w pa revoke si w pa kont si w pa chwazi kontinye revoke on pa on ta de kowonpi souflot tchouk ki anndan primati afè k gade w mwen m konnen w pral tonbe pase nèg yo di yo pap fè eleksyon avè w tonton. Pase pou nèg yo, yo toujou panse eleksyon. Bon, lajenès pap fè eleksyon ni a Jouthe Joseph, ni avèk Jovenel Moïse, e lajenès pap fè eleksyon ni avèk konsèy elektoral sa ki gen la a, ki gen Léopold Bélanger le corrompu ki se mèt Vision 2000 la, pitit gason Boulos. Lajenès pap fè l avè l. M sezi, m sezi wè nèg yo panse yo pral fè eleksyon avèk stil de moun sa yo. Men grèt sa pou nou. Jude Joseph ou pral ranplase pa yon nèg ki rele Hervé Denis. Men grèt sa pou ou si w poko konn sa e prepare w davantaj si w ap tonbe pou lage kò w. Yè m te wè w nan yon emisyon avèk avèk mesye ki rele mesye RSF lan Yvene. Bon anpil moun t ap kritike Yvene kòm kwa ke ou l manke poze premye minis la kesyon. Sètadi lè yon nèg vin nan salon w Lè yon nèg vin nan salon w ou envite l nan antrevi epi w joure nèg la. E menm jan lontan lè m toujou ap envite yon seri de politisyen nan peyi Dayiti, nèg la ap di w ou pa poze l bon kesyon non, ou pa poze l bon kesyon epi m joure manman ni, epi m ba l kout pye, epi m ba l iks oubyen ygrèk. E sa m ta renmen konnen, on nèg, m wè nèg la resevwa on premye minis, li poze premye minis la tout kesyon k egziste, bon l menm di premye minis la w s on chèf gang, konbyen fwa w pale a chèf gang, li di kounye a w s on chèf gang w ap pale avèk tèl gang, tèl gang, Izo, Manno, e Ti Lapli. M wè l di l sa la. E menm premye minis sa, menm pa de jou kòm sa, li t ale nan Scoop FM. Yo pa t menm byen resevwa l menm ke nan w ti chanm kay. E premye minis la resevwa nan stidyo ki kaziman kòm estidyo bat bravo pou lajenès lan, gon kote misye chita l ap pran plezi li, misye santi l alèz, èske w konprann, yo pa resevwa nèg la nan ti chanm kay, èske w konprann, konsèy de moun menm k ap di o nèg la mal fè antrevi avèk, avèk, avèk, avèk premye minis la. Sa l te dwe poze l la? Sa vle di ou menm menm poukisa w pa envite l tou pou w al poze l kesyon ou te vle poze l yo? Mwen menm m pa yon kesyon! Ke jounalis lan pa poze jout Joseph yè. Ale di, nou tyen aske pou jounalis la vin yon militan politik tankou nèg opozisyon, nou vle Jovenel ale, nou vle pou phtk tonbe, nou vle pou 2021, nou vle se Yvenèk pou voye l ale pou nou. E sa nou vle? Nou pyès pa ka entèprete lalwa pou n di ki sa lalwa di, ki sa konstitisyon an di pou 2021. Nou youn pa ka fè l. Eben mwen m tou anonse nou 2021 l pral yon rapò de fòs. Se moun ki kontwole plis gang nan, moun ki kontwole tout tout bandi yo, se li k ap ret nan palè nasyonal. Se pa nèg ki ret a 2 men l kwaze, k ap manje anba chal nan leta epi k pral di ke o wi Morvan John Colem ki pral voye l ale pou nou. Sal kowonpi nou an nou met anndan palè nasyonal la si se pa rapò de fòs si nou pa met ansanm pou n di n ap fon sèl pou n pran pozisyon nou tout ap pise gaye epi n ap tann jovenel moise pou l ale 7 fevriye konsa ok l ale 7 fevriye ki moun k ap pran n e ak fè m wè yon pakèt ti ti ti ti betizè panse ke On pakèt ti betizè panse ke nan pwochèn eleksyon an la a, yo ka pran tout peyi a ala segond. Nou menm, nou pa stratèj, hein, nou pa, klèvwayans politik nou pèmèt nou wè ke tèren an pyeje. E tèren an pyeje, nou pral batay pou nou kòmanse poze premyè pyè la, nou lanse operasyon 2030. Pou operasyon 2030 lan ki lanse a, se depi jounen jodi a pou l kòmanse. Alò lè nèg ap di w m pral prezidan, ou kache jis Kanada nan yon kwen oubyen Etazini nan yon kwen, ou pral prezidan Ayiti. Ki travay ou fè ou pral prezidan Ayiti a? Konbyen fwa ou kwaze ak tout manb kòdinasyon depatemantal yo, kòdinasyon kominal yo? Kilè ou kwaze avè yo deja? Ou chita avèk la azèk kazèk yo, ou chita deja avè yo pou plan poli, pou pwojè politik la pou simaye l ba yo. Pandan ke yo t sou rezo sosyo pa menm gen 500 moun kap gade w ni 300 moun, ou pral prezidan peyi dayiti. Mwen map mennen yon travay depi 2 zan, sou 2 zan la a, travay la rive nan tout 4 kwen peyi a. Ae neg ki pat panse rezo sosyo yo te pwisan se kout souflet marasa yo pran bat bravo pou tet nou bat bravo pou la jenes.
Bon malat sa yo di nou mafya sa yo m pa konn sa nap fè avè yo franchman franchman nou pa konn sa nap fè avè yo e nèg yo sòti yon dekrè m kwè yèswa menm kote ke nèg yo di tout moun ke yo ta bare, pa sipriz menm, yo ta bare ki pa gen kart didantifikasyon nasyonal inik lan. Men konsa yo rele kat dèmalòg la wi. Nou menm nap pale kat dèmalòg, kat dèmalòg, nou al mande kòman kat la rele menm. Kat la rele kart didantifikasyon nasyonal inik. Yo rele l Sini. Se pou kat sa a madanm Jovenel Moïse al chèche dèmalòg li a. E moun sa yo, yo tèlman bay kat sa a enpòtans, se kòmsi e demen si Dye ve, eleksyon pral fèt. E moun sa yo, menm si w ta wè gon kesyon yo ta di w jan yo rele yo sant elektoral kote pou w al vote yo pa bezwen konnen non w pa la tonton. Non w pa la, si yo voye w nan tèl sant, si yo voye w nan sant iks. Konnen non w nan sant Y. Lè w rive pou w dekouraje pou w pa jwenn non w, chèche non w tout kote, ebyen nèg phtk a, nèg boukliye sèlman ki la. Menm si w te tande yo afiche w nan tèl sant de vòt, w chire sa sa k ap prepare nan kizin phtk avèk boukliye plis lòt ransè yo. Èske w konprann? Ale di nou poko kòmanse reflechi sou sa. Ale di e mwen k pou kòmanse reflechi pou nou la a. Nèg yo sòti dekrè wi. Yo di w wap travay nan leta, si yo vin ba ou pa gen kat dèmalòg la, y ap pran 5 pou san nan salè w pandan mwa a, se sa yo di. Ap fòse moun al chanje kat idantifikasyon nasyonal yo, kounye a pou yo chanje l kat idantifikasyon nasyonal inik. Lè Roro Nelson te di yo pran pouvwa pou 50 ans monchè yo pranl pou 50 ans vre si se konsa pou nèg opozisyon sa yo kanpe la hein si se pou konsa pou nèg opozisyon sa yo kanpe la pou nèg sektè prive yo hein pou moun sa yo kanpe la konsa pou mas la kanpe la konsa kite nèg yo ap depoze konsa monchè m felisite nou. Yon pakèt ti betizè ret ap dirije yon peyi non malabou yon pakèt ti betizè kontinye ap ap dirije yon peyi famin hein patou nan peyi a tout moun ap manje wòch tout moun ap manje tè malere yo andeyò yo pa yo pa ka fè pra kongo ankò yo pa ka fè jou jiwomon ankò pye zaboka yo yo pa gen anyen nan yo ankò. Humm abriko pa gen anyen pa gen anyen pa gen mango nan peyi a pye mango yo kaziman m pa wè yo gon grenn mango ankò epi di kou on seri de nèg ret nan palè nasyonal se kòmsi yap dirije chandmas a palè nasyonal oubyen yo tout al vivi michèl kounya e kòmsi peyi a se vivi michèl. Yo len ap dirije pou lot. Depi ou fè belvil, pegivil yo tout son pakèt volè yo len ap touye lot. Gade sa yo fè pegivil yo tiye yo tiye yon madanm a tout m kwè e pitit li maril. An menm tan blablablabla katouch. E nan sa yo pran plezi yo. E ou gen dwa wè nèg ki fè kou a soti jis twazyèm sikonskripsyon nan zòn kote nèg Nesly Antoine yo soti. Ou gen dwa wè se jis la ou ap wè nèg la gen dwa sòti oubyen nan baz pilat anba a pou l al touye moun atè Peguivil. Pa etone w pou w wè sa. Zonmann se konsa nèg yo ye, yo gen gwoup gang yo k pou fè tout travay yo pou. Bon ou te yon jounalis nan kafou ayewopò a lè te gen manifestasyon an ki te pran pil kalòt. Èske ou te janm konnen Enesnie Antoine ki te fann li a kalòt jis anwo a? Hein? Se misye wi ki te sou blende l ki te fann jounalis la anba kalòt. Se konsa nèg yo ye. Pap janm sispann di kot kòb petro karibe a pwen detèwogasyon tout an wouj pa efò limen a sonje m te di nou sa gen pou gen yon pwosè covid 19 menm jan nap mande pou pwosè petro karibe a on lè nap mande tou pou pwosè Covid 19 nan pou ki rezon gen twòp lajan kap gaspiye la, gen twòp lajan nèg yo ap gagote la, gen twòp lajan nèg yo ap vòlè la, twòp lajan nèg yo ap vòlè a lè aktyèl. Son pakèt mafya k anndan palè nasyonal, son pakèt mafya ki nan primati, son pakèt mafya ki nan mini MSPP. Sa se dè milyon e dè milyon de dola. dekese, ebyen se ti zanmi prezidan, ti zanmi Jovenel, ti zanmi palè nasyonal, ti zanmi primati, de twa grenn nèg nan Petyonvil ki rete k ap souse l. Dè moun tankou moun Christine Coupet yo ki gen fim kominikasyon yo, epi yo pran yo, yo di yo yo yo, e yo k ka jere kominikasyon bagay primati, MSPP, kesyon kowonaviris. E yo menm wi yo fè apèl avè l. De moun ki fin souse tout kòb petro karibe a sou Michel Martelly epi yo vin sou Jovenel Moïse la lè yo tande yon ti kòb pral tonbe se kòmsi etidyan ki te syanzimèn yo yo pa konn li ankò yo pap yo vin rale yo se yo ki ka fè kominikasyon bagay epi greta ki bagay sa m tande k ministre sante piblik lan pa kanpe sou anyen. Menm yon mo l pa ka di. Menm eksplike l pa ka eksplike ki sa k covid 19 nan. Ou ann yo blije ap fè komisyon sou komisyon, komisyon sou komisyon. E sa sèlman an wi. E sa sèlman an wi. M twouve sa dwòl estil de moun sa yo, eta de moun sa yo yo mete dirije la repiblik. Nasyon zini li grave tribin nasyon zini an l al bay diskou. K ap batay. Èske nou konprann? Pou rediksyon gaz a efè dse a nan lemond antye. Nou salye timoun konsa. Èske nou konprann? Gon pakèt nèg ki pè pran risk. Èske nou konprann? Fè timoun sa m te wè l vin Kanada la, yon gran lidè, tout moun ap mache dèyè li. Èske nou konprann? Wè la, m pa nan bagay m nan bagay moun k ap pral rele bagay nwa, nwa, nwa, nwa, nwa, nwa. Nou pa t gentan konnen nwa n te ye deja. Yo nou pat konnen nou fèt kòmanse mouri, nou pat konnen nou fèt kòmanse mouri si n pa fè yon jan pou n reranje peyi nou, pou n al chita nan peyi nou, pou n met dilè dwòg sa yo deyò, tout asasen kriminèl sa yo k ap kraze peyi a. Nou pa konn e la sèlman, e sèl Ayiti wi ki tè de la libète. Pa okipe pèsòn ki di w gen lòt tè de la libète pou nwa dan le mond antye ankò. Pa gen sa. Mwen menm petèt se yon moun ou envite m nan yon bagay, depi w pa ka kite m pale de Ayiti, pran bagay nou an regle afè politik nou, oubyen regle afè bagay sipèsta nou. Mwen menm map regle kelkeswa kotem ye ademo neg paka konnen depi mpap ka al site dilè dwòg ki gen ayiti ki gen neg kap volè nan peyi sa ki kraze peyi sa poum fè konn kiyes kite janjak desalin ki poum fè konn kiyes yap kraze live mwen an wi kite yo bat pou yo kraze nou eske w konprann. Teknisyen pa okipe yo Pa okipe yo Ezo red Nou met bat kò nou Pa okipe nou E kò nou nap bat Bat bravo pou la jenès Nap kontinye batay kont tout nèg ki kowonpi nan la repiblik Map tou fè nou konnen ministre sante piblik la Se fanm lafontan Lafontan ki te premye ministre Ke yo te mete atè la. Fò n konn sa yo. Pase lè moun enkonpetan sa yo nou wè yo pa ka bay rezilta menm revoke yo pa ka revoke yo fò n konn sak fè yo pa ka revoke yo. Talè nou pral nan OFATMA a ou pral konn sak pase. M pap kite kesyon kowonaviris sa kote ke tout nèg ap fè bè yo a lè aktyèl kit jounalis kit nèg ki nan palè nasyonal kit nèg ki nan primati pou m pa di nou ke e pou m pa di nou. Ay fòm fòm vin ak sa pou nou l trè enpòtan pase nèg yo panse map kite yo dòmi non m pap kite nou dòmi mesye fòm vin ak sa pou nou genyen Jovenel Moïse ki se prezidan de la repiblik misye gen gwo kay li a lè aktyèl an Espagne. Fò nou tou pran kaye nou ekri, pran nòt. Fò n remake ke nan desanm ki sot pase a,